pil ka fè jodia solèy la ke peyizan yo lè w wè mwa mas ap rive pou fin soti nan mwa fevriye pou tonbe nan mwa mas tout peyizan kòmanse mare senti yo paske yo pral antre nan grangou se solèy ki pral peze tout kote ki gen sistèm ponpaj solè ki enstale yo lè solèy la pral rive nan mwa mas peyizan yo pral ri. Paske yo konn jodi a, solèy ki te konn griye jaden yo, solèy la pral wouze jaden yo. Sa vle di, prezidan BNDA, manm konsèy yo, sonje tout kote, dayè w sot di l, tout kote ki gen sistèm irigasyon sa yo ki enstale, se pou gon sèvis e travay avèk CNIGS pou delimite zòn ki irige yo. ki pou pèmèt ke moun sa yo nan kanpay prentan an non sèlman jan w sot di a yo jwenn kredi apati de sibvansyon leta sou kanpay la, sa se moun ki pi fèb yo, men antreprenè ki kapab travay yo, yo jwenn bon jan kredi pou yo benefisye de kanpay yo paske peyi a. Pandan ane a, li gen twa kanpay agrikòl, li gen kanpay prentan, li gen kanpay dete e li gen kanpay divè. Sa vle di nan chak kanpay sa yo, gen de tip de kredi ke w ka jwenn. Kredi pou moun ki pi fèb yo. Sa vle di yon nèg ki gen yon gode pwa, li mete l nan yon dyo la, nan yon dyakout li pral plante, li ka jwenn 25 mil goud prete, 50 mil goud, jiska 100 mil goud. Men yon grandon ki gen. 400 mamit pwa, 300 mamit pwa l pral plante, li ka jwenn bon jan kredi paske moun sa a se yon moun li menm k ap fè agrikilti pou l fè kòb, lè sa a li ka jwenn bon jan kredi tou men a yon to denterè jan nou toujou di l ki pa yon to usurier sa vle di se pa kout ponya ke w pral pran. BNDE a pa la pou bay agrikiltè yo kout ponya, li la okontrè pou l fouye ponya a. On kote pou nou pa janm wè ponya sa ankò moun kap fè agrikilti nan peyi a. Li pa li m pa janm lezine sou sa on jou pou mwen pale de. Peyizan yo. Paske m toujou asime l, paske se nan mitan yo m soti. Gen anpil moun ki kritike m anpil pou sa. Men m ap di nou jodi a, pa gen jan ke nou ka pale de peyi a san nou pa pale de moun sa yo. Paske nou konnen yo mal. Moun sa yo se de moun ki pi ospitalye ki gen nan peyi a. Se moun ki pi janti ki gen nan peyi a. Se moun ki pi gen kè ke nou gen nan peyi a. Se moun k ap viv nan peyizanri a. Epoutan se yo yo abandone. Moun k ap viv savann dibwa yo, moun k ap viv plèn Bakonwa yo, moun k ap viv nan plèn Dè Kay yo, plèn Tòbèk, moun k ap viv nan plèn Gòmye nan Grandans, moun k ap viv nan plèn Gonayiv yo, nan Vale de l'Artibonite, nan plèn Delab, moun k ap viv. Nan ti sistèm kote bèdeyèn nan minis m sonje ke si l anpàn ranje l pou nou tanpri ki gen petèt on kenzèn dektatè ke ti sistèm sa wouze moun k ap viv nan plenn Janrabèl yo nan vale twa rivyè nan plenn dinò moun sa yo se ayisyen yo ye menm jan ak nou y ap tann kredi a m byen kontan m wè w di m prezidan konsèy la n ap kòmanse avèk 12. sistèm anndan peyi a. Sa vle di nan biwo agrikòl kominal yo pral gen 12 ofisye de kredi kote se pa peyizan an k ap vin monte kamyon pou vin Pòtoprens pou vin chèche kredi, se nou menm ki pral pote kredi ba li. Men sa m ap mande w tou, mwen konnen gon dekrè ki pran pou stati agrikiltè a, m pa konnen èske li pibliye deja, men kou jodi a yon agrikiltè li s on. Biznisman menm jan ak tout moun, nou chanje stati yo. E stati sa ke l genyen an, sa vin pèmèt ke l ap gen posibilite fè patant li san lajan. L ap gen posibilite tou jwenn papye l nan ministè komès san kòb. M pwofite mande direktè jeneral DGI a, minis finans lan, m pwofite pale ak minis komès la pou ke lè bnda pral. Nan zòn sa yo, kote li chwazi 12 biwo agrikòl deja ke l di li sipoze kòmanse apati de 15 fe fevriye, dezyèm semèn fevriye, akonpaye BNDA, ONI, Ofis Nasyonal Idantifikasyon. Achiv Nasyonal, Ministè Jistis pou ke chak peyizan ki rive ki pou jwenn kredi, si l pa gen batistè, tou fè l pou li pou mwen tanpri. Si l pa gen kat didantifikasyon nasyonal, tou fè l pou li. Si l pa gen patant la, tou ba li l. Si l pa genyen. Kat didantifikasyon pwofesyonèl la tou ba li l. Se jistis nap fè a moun sa yo lè sa a, paske sè zoubliye de la repiblik, moun ke yo toujou konsidere kòm tèt kana yo, mwen te toujou pran angajman devan yo, e yo konn sa m pap janm fè bak devan angajman m pran pou ke devlopman rive vin jwenn yo. Se menm jan angajman ke m pran. devan dyaspora a pou m di yo jodi a mwen pote enklizyon sosyal, ekonomik, politik ak kiltirèl ba yo. Mentnan se yo ka konnen ki sa y ap fè paske desten yo jodi a nan men yo. Konstitisyon an, nou konn sa byen, se li menm ki pou pèmèt ou jodi a ou menm, k ap viv nan dyaspora a pou w konnen ouvèti k fèt nan bnd a si w vle vin entegre bnd a 49 pousan asèt bnd a pare pou vann dyaspora a se pa yon sèl moun y ap vann 49 pousan dayè sa m ap mande Prezidan konsèy d'administrasyon an, fò l limite ki pousantaj yon moun ka achte pou yon sèl moun pa leve l vin achte 49 pousan. Sa w tande a, pou goumen pete, lòt semèn pou m wè BNDA, li tonbe nan menm bagay la. Sa vle di, asire nou ke nou limite pousantaj ke yon moun ka achte nan BNDA a pou m pa wè bagay la panche yon bò, epi se tande m tande, se m soti. Nan lapli, m tonbe nan gran rivyè. Paske Kredi Agrikòl, li fèt pou l desèvi agrikiltè yo. Dyaspora a, 49 pousan BNDA a la, ou pare pou vin fè envestisman nan peyi w apre ou fin Entegre tèt ou, paske desten w nan men w nan zafè konstitisyon an, men yon premye kote ou ka fè bon jan envestisman, kote ke jodi a mwen gen enfòmasyon gen ekspòtasyon k ap fèt, gen yon asosyasyon pastè nan dyaspora a ki met tèt yo ansanm, gen gwo ekspòtasyon k ap fèt k ap sot Ayiti dan dè pwodui rare ki fèt an Ayiti. ki ale nan diaspora a sa yo fèm plezi men bank lan la vini avèk kòb ou a kòb saw sere lòt bò ki pa baw benefis la vini jwenn bnd a pou garantil paske bnd a fòn pa bliye lè nòm pridansyèl de la bank santral li kouvri pa nòm sa yo lè kòb ou nan bnd a kòb ou paka son kòb garanti ke liye paske bank santral gen jel ouvè bide batan sou bnd a. E jan nou sot di l, bnd a se pa sèlman kredi agrikòl. Bnd a se yon bank tankou tout bank. Sa vle di gen yon pati ladan l ki pral travay pou bay kredi pou moun ki vle achte kay, sa k vle achte machin, sa k vle, kèlkeswa sa w vle fè bnd a ka finanse w, sa se lòt pati bnd a ki pou pèmèt ke nan agrikilti a, leta li menm k ap toujou ap kontinye bay kout men, men si gen yon pwoblèm nan agrikilti a, nou konnen yon sechrès, nou konnen yon pwoblèm. pou bank lan pa kraze paske an fèt yon bank agrikòl se yon zouti ki tèlman enpòtan fò n chèche mwayen pou n kenbe l kowoperativ agrikòl yo mesye dam nan latibonit yo m wè gen nan nou ki la a m ap di nou konsa men zouti nou t ap mande m nan sonje mizè nou te pase pou n te jwenn 283 milyon goud prete pou n t al achte angrè. Kòb sa a, bnse ki la a, m pwofite remèsye e felisite prezidan konsèy la e manm konsèy la, yo te fè jefò pou nou te jwenn kòb la men li pa t fasil paske yon bank komèsyal li pa ka bay jan de kredi sa yo. Jodi a, nou gen enstriman pa nou si nou bezwen lajan prete pou nou kapab prete nòmalman san kè sote e san paspouki tou. Sa vle di kèlkeswa Ki bò w ye? Ke w nan bò pouvwa, ke w nan bò opozisyon, bnd a se pou tout moun li ye. Depi w se agrikiltè, depi w nan agwoendistri, depi w nan lojistik nan agrikilti, ou nan transfòmasyon, ou nan ekspòtasyon, bnd a ouvè bra l de batan pou ou. Se pa se pou yon bank ki vin fèt pou l. Sèvi on gwoup moun, li vin fèt pou l sèvi tout moun ki nan agrikilti. M vle pwofite okazyon an pou m mande minis agrikilti an pou l peze akseleratè a sou enstalasyon sistèm irigasyon solè n ap kontinye fè nan peyi a paske jan bnd a sot di l, m kwè ke w konprann, depi s on kote k gen dlo, BNDE a la paske lajan BNDE a li pa ka antere l. BNDE a ka plante kòb la men l pa ka antere l. Sa vle di si pa gen dlo se antere l ap vin antere kòb la. Nou konn sa trè byen, moun ki agrikiltè menm jan ak mwen la a, pa gen jan ke w ka fè agrikilti, w ka envesti nan agrikilti si ou pa gen garanti ke tè kote ou pral plante yo ka wouze. Sa vle di li enpòtan. Pou ke Ministè Agrikilti, an patenarya avèk, m konnen Taiwan gon dezyèm fon, Minis Anviwònman an, gon dezyèm fon ke Taiwan ap envesti la a, pou nou kapab enstale anviwon 100 sistèm dirigasyon. Se pou nou kapab chwazi ki kote n ap enstale yo rapidman pou ke 100 sistèm irigasyon sa a, piske chak sistèm yo kapab irige an mwayèn 100 ekta tè, E si nou di 100 miltipliye pa 100 ba w 10 mil. E si nou di 10 mil ekta tè, chak ekta tè ki wouze, li kreye 6 anplwa dirèk. Sa vle di 10 mil miltipliye pa 6, sa ba w 60 mil anplwa dirèk ke n ka kreye ane sa a nan agrikilti. E nou konn chak anplwa dirèk ke n kreye, li bay 5. Anplwa endirèk, sa vle di 60 miltipliye pa 5, sa ba w 300 mil moun ke nou ka retire nan mizè ane sa a. Ane sa a menm, 2021 an, ki se ane elektrisite, konstitisyon eleksyon an, nou gen dwa fè tou sa tou kòm seriz nou vin mete sou gato a. Minis, pale avèk Anbasadè Taiwan. Travay pou nou wè disi fen janvye a si nou te ka kòmanse nan enstale ponp yo. Paske m konnen konpayi an ann Ayiti, dayè dènyè konvèsasyon ke m te gen avèk anbasadè a, mwen te mande l pou ke konpayi sa a, pou li kapab anrejistre ann Ayiti menm, paske. Apre nou fin enstale tout sistèm irigasyon sa yo, nou pral bezwen antreteni yo e repare yo. Se pou sa, mwen mande pou nan menm pwogram sa a, pou gen kontra ki fèt avèk fim taywanèz sa a, paske mwen wè kòman yo travay, yo pran anpil soutretans ann Ayiti. Sa vle di gen anpil jèn ayisyen ki ap travay ansanm avèk yo. Se pou n kapab gen zye nou fikse sou tout sistèm k enstale yo, e sistèm ke Leta ayisyen enstale, e sistèm ke Leta enstale avèk kòb pa l, avèk kòb bid oubyen kòb kòb Taiwan nan, se pou nou tout mete tout sistèm sa yo anba anbrèl Ministè Agrikilti, pou Agrikilti li menm gen de fon kontra. long tèm avèk Taiwan ke Taiwan ka finanse nou kontra antretyen e reparasyon yo sou 20 tan k ap vini pou n asire nou ke tout sistèm solè sa yo k enstale jodi a se sur ke y ap dire 20 tan. Sa vle di antretyen e reparasyon yo fò nou mete l nan pwochen akò n ap siyen avèk peyi Taiwan pou n si ke epi pou gon kat ke n kite paske teknoloji ap pèmèt nou wè an tan reyèl ki kote ponp yo enstale E gen de sistèm ke yo ka mete sou yo tou, depi yo an pàn pou yo voye siyal la dirèk bay konpayi mè a ki enstale a e pwochen minis agrikilti kap vini apre lè nou pa la ankò, pwochen prezidan kap vini, yo ka gen tout dokimantasyon sa a ki pou pèmèt ke peyizan yo pou 20 tan kap vini, jiskan 2040, yo ka asire yo de dlo ke yap genyen pou wouze jaden yo apati de enèji solè. E bnda tou. pandan 20 tan k ap vini, li ka asire l ke tout moun sa yo, li ba yo kredi pou yo kapab fè tè yo pwodui e peyi a tou pwal benefisye de sa. Kote nan pib nou, jan minis finans lan sot di l, nou soti de 2010 a 25 pousan, jodi a nan a 20 pousan. Pou m pa di mwens ke 20, paske se an 2018 ke l te di. Se pou n bat pou n remonte. Agrikilti an jeneral, m te pale de pwodiksyon agrikòl, agwoendistri, tout chèn de valè yo pou n kapab retounen omwen kote n te ye nan 25 pousan an, pou m pa di pou n ka ogmante pi wo. Li enpòtan jodi a pou n te pale de tou sa yo paske gen anpil moun ki konprann ke moun k ap fè agrikilti se de moun ki pa moun yo ye e anpil tan lò Ou vin lavil, yo konn trete w de nèg mòn. Epoutan se nèg mòn yo se yo ki pou bay nèg lavil manje. E an palan de nèg mòn, m tou di w prezidan BNDA ke nèg mòn yo paske 77 pousan peyi a se mòn. Fò w pa bliye ke nan mòn yo, se la k te gen kafe, se la k te gen kakawo e se kafe ak kakawo k te peye Dèt de lendepandans ke Bwaye te met sou do nou an 1825. Nou peye plèp anviwon 20 milya de dola men na sonje ak ki kòb, se kòb kafe ak kakawo e se nan mòn ke yo pwodwi kafe ak kakawo. Jodi a m panse ke bnd a nan dokiman ke m te li, m petèt li dokiman sa a 10 fwa, dokiman Bank Santral te. Finanse k pou te fèt la, mwen wè ke yonn nan filyè pòtez se kafe. Sa vle di li klè ke fò nou klere je nou tou sou pwodiksyon kafe a e sitou avèk sant jèmoplas ki konstwi atravè tout peyi a. Jodi a gen kafe k ap pwodwi atravè tout peyi a. Moun ki nan pwodiksyon kafe yo, akonpaye yo. Si yo bezwen kredi tou. M konnen gen moun ki fè kafe isit, pa egzanp mwen konnen. Gen de pwodiktè ki nan zòn Kenskòf, genyen ki nan zòn Sidès, genyen ki nan zòn Savann Zonbi, nan zòn Forèdèpen. Pa kite se yo k vin jwenn ou, BNDA. Al chèche konn moun sa yo ki ki moun yo ye, paske mwen menm kòm agrikiltè m ka di w sa, nou renmen wont, nou pa renmen mache devan pòt kay moun. Sa vle di pito ou se ou k al jwenn yo pou w pale avèk yo, moun k ap pwodui kafe sa yo, pou nou wè kòman nou ka fè. Ke pwodiksyon kafe a, nou remanbre l nan peyi a pou ke nan senk, dizan k ap vini, nou ka regenyen kantite kafe ke nou te genyen sa gen trantan, sa gen karantan. E m kwè ke jodi a, nan fòm de finansman sa yo ki pral fèt la, se pou toujou fè l d'une manière inclusive. Sa vle di se pou finansman ekitab pou ke moun k ap plante kafe yo, paske lontan sa k te pase nan peyi a, Pwodiktè kafe a konn pa gen kòb pou l bon tas kafe paske se spekilatè y ap fè kòb la. Jodi a, fò ni moun k ap pwodui a, ni moun k ap ekspòte a, ni moun k ap transfòme a, yo tout yo ka viv tankou moun. Tou sa yo